A tout frè ak sè nou salye w Nou vle fon ti koze sou fèt Noël la jodia Youn nan premye bagay nou tap renmen di sèke Jezi Kris li pat fèt 25 desanm Nou tout nou dakò sou sa 25 desanm nan son dat ki chwazi konvansyonèlman Sa vle di yo mete ansanm yo dakò pou yo selebre vini Jezi Kris sou latè nan dat sa. Se yon dat ki te chwazi nan katriyèm syèkle, swa vè lèzane 336 konsa, e yo ta pral chwazi dat sa a apati de yon lòt fèt ki te genyen deja, yon fèt ki te rele Dies Natalis Solis, sa vle di jou nesans solèy la. Yo te vini avèk li sitou apati sa yo rele solstis divè. Ki sa k solstis divè la? Se jou kote lajounen an pral kòmanse vin pi long pase lannwit. Jeneralman, se apati 21 desanm chak ane bagay sa a rive, kote lajounen pral kòmanse vin pi long pase lannwit. Donk, si t ap gen yon jou yo t ap selebre fèt la toutbonvre, se t apral 21 desanm. Men yo chwazi 25 desanm nan, nan plas yon lòt fèt ki te la deja. Kounye la, si se jounen an ki vin pi long, sa vle di solèy la renye bokou plis sou fènwa a, èske Labib pa di nou, nan Jan chapit 8, vèsè 12, ke Jezi Kris se li menm ki limyè mond lan? Wi, se sa nou li nan Bib la. Donk, s on bon pretèks pou yo te kapab ranplase fèt sa a avèk veni Jezi Kris sou latè. Nou kapab li menm bagay la tou nan Jan premye vèsè 9, nan Ezayi chapit 9 vèsè premye. Jezi Kris se li menm ki limyè mond lan. Anplis Jezi Kris se limyè mond lan, yon dezyèm bagay nou t ap renmen di sou fèt Nwèl la se ke kretyen yo pa fete yon fèt de nesans vrèman. Men sa kretyen yo ap selebre se la veni de Jezi Kris. Jezi Kris ki te fèt. sou latè, Jezi Kris ki vini. E poukisa Jezi Kris te bezwen vini? Li te bezwen vini paske lèzòm peche. Jezi Kris vini pou l kapab bay le sali. Se sa nou jwenn nan Women chapit 3, 23 ki di, Tout moun nèt fè peche, e paske nou peche nou merite lanmò. Men fòk nou jwenn yon fason tou pou n sove. Nan Jan premye vèsè 12 li di, Tout moun ki met konfyans yo nan Jezi, yo va sove. Se pou sa Jezi Kris te vini. E nou jwenn anons nesans sa a tou nan Lik 19 vèsè 10 ki di nou men pou ki rezon Jezi Kris vini. Selebrasyon sa a, se pa yon bagay ki te kòmanse e konsa konsa. Avan menm Jezi Kris te vini, prè de 700 zan a 800 zan avan sa, pwofèt yo te gentan anonse sa. Pa egzanp, si nou li nan Ezayi chapit 7 vèsè 14, nan Ezayi chapit 9 vèsè 16, Miche chapit 5 vèsè premye, n ap jwenn prè de 700 zan, prè de 800 zan avan sa, pwofèt sa yo te gentan anonse ke Jezi Kris li ap vini. Dou, la fête de la Noël se sitou la selebrasyon de la veni de Jezi Kris sur la tè. Mentnan, poukisa nou ap selebre Noël? Eske nou kapab? Eske nou pa kapab? Repons senp nou ta kapab bay sou sa, se nan Kolosyen chapit 2 vèsè 16, ki di, Pa kite pèsonn ap pran tèt nou ni ap twouble nou parapò a ki fèt nou ka selebre, ki fèt nou pa kapab selebre, ki vyann nou kapab manje, ki vyann nou pa kapab manje. Tout bagay sa yo se twoub. E li klè, Dyab la ap toujou fè tout sa k posib pou li twouble nou, pou l detounen nou de pale de Jezi sa a. Nou tout nèt n ap dakò ke Nowèl se moman kote tout moun nèt nan sosyete yo, nan tout peyi dan lemond antye, yo dakò pou yo mete l apa, pou yo reyini an fanmi, pou yo manje ansanm, pou yo fè trèv, pou yo fè lapè. Ki lòt moun ki ta kapab bay kalite bagay sa a sinon Jezi Kris? Men sa n ap selebre a. Donk, moman sa a se yon bon moman pou nou rejwi nou ansanm. Mwen espere, si w kwè nan Bondye, si w kwè nan Jezi Kris, ou selebre l ak tout kè pou w kapab di, Wi, Jezi Kris te vini. E si w poko aksepte Jezi Kris kòm Sovè w, ou kapab konprann ke Jezi Kris vini sou latè pou l kapab sove w ou menm. E peryòd Nowèl la se sa l raple nou. Paske tout moun sou latè, kèlkeswa moun yo ye a, yo mete l apa pou yo kapab sonje sa. A nou tout, a nou chak, n ap di, Bonne célébration de la Noël!